Bonjou bonswa avèk tout sipè abòne pam ti vye ebyen nou gon lòt videyo pou ou jodi a konsènan Baky epi yon gran lejand nan rap kreyòl la ki se Fnè donk aktyalite jodi a se sou 2 moun sa yo liye epi nap fon paralèl avèk Mechans-T pa bliye kòmante like abòne chanèl la. Ebyen nou retounen pou n kapab ba w plis enfòmasyon e plis detay. N ap di w yon gran mèsi a ou menm ki toujou pataje videyo yo e ki toujou like, kòmante anba videyo nou yo. N ap di yon gran mèsi a ou menm. Donk, aktyalite jodi a se konsènan Fnè epi Baky. Bon, pou moun ki pa konnen kiyès ki Fnè a, se yon ansyen rapè Majik Click oubyen

But nèg yo potko janm ka rive fè yit oubyen rive fè tout moun konnen yo e lè Bapechos vini avèk bagay ke ti gwoup rap gwoup rap gwoup rap enben lè sa Maji Click vin fè yit. Enben Fnè se yonn nan rapè Maji Click. Lè wap pran Doc Fila wap pran Selisa avèk anpil lòt ankò. Donk omwen kounye a la nou gon ide de kiyès ki Fnè a. Ebyen. Sous sa ke nou gen pou n pale ojodi a se konsènan yon tweet ke Baky fè e ta sanble pou l rapwoche l de rapè a oubyen pou l felisite rapè a petèt li kapab fè sa yon fason entelektyèlman pou l mande rapè a yon mizik but rapè a li menm menm ki ap swiv tout atis e ki se yon moun ki aktif petèt sou entènèt ebyen ta sanble reponn Baky n ap fè w viv konvèsasyon sa oubyen nou pral li l pou ou. Ebyen pou kòmanse Baky tweet kote ke li di Evnè m pa konn sa m ta bay pou m ta jwenn yon albòm solo gran sa. Ebyen aprè ke Baky fin di sa, Evnè li menm ki son nèg ki toujou ap swiv rapè yo Ou byen toujou ap gade kisa k yap lage ou byen kisa yap kòmante, Efner te deside reponn Baky tou swit kote ke li di, ou ka mande yon pwodiksyon sa. Yon albòm solo Efner pa ka pa gen Baky ladan l. Mwen kwè, sa pa ret anpil tan ankò pou sa fèt frè pa m. Donk se yon repons pozitif pou Efner ki reponn Baky konsènan albòm solo li ta renmen ke li genyen an. Donk se yon gran rapè vrèman men nou pa gen yon achiv de li kote ke nou ka di bon Fnè son gran rapè li vre men album li fè men album li kite kontrèman avèk Fantom eske nou konprann donk se nan menm filozofi sa Baky li menm di se ap yon gran plezi li menm pou l ta jwenn yon album nèg sa yo pou l ap tande. Ebyen Efne li menm tou fon envitasyon avek Baky kote ke li di Baky bon depi wap fel depi map fon album solo ou paka pa sou li e depi ou vle fè sa tou nap fèl donk yon lot fwa anko Baky pibliye kote ke li di son neg ou pap wè ki afichel anpil men de prè ou de lwen nap veye sou travay chak grenn rapè nan game sa se yon onè poum sou yon track avew pi gran frè. Donk, se repons sa ke Baky bay Effner apre ke l te di l, bon, si m ap fon albòm, ou pa ka pa sou li, paske e albòm nan, mwen mwen w merite antan ke rapè pou sou albòm sa. Donk, se konsa tou Effner ta pral pwofite e e felisite Baky, pou yon trak ke l renmen anpil ki rele Koupab kote ke l ta pral di Baky nan konvèsasyon ke trak sa a se yon trak ki vrèman bèl e Baky ta pral di ba se yon onè e m vrèman kontan paske ou menm ou felisite l. Ki leson n tire nan sa se ke Baky li menm kontrèman avèk sa Mechanste ap fè oubyen sa Mechanste bezwen fè a Baky pa fokalize l sou nouvèl jenerasyon Baky bezwen fè yon bagay kote ke l ap rete grave nan memwa tout moun kote ke li menm pou l yon fyète pou li paske lè Baky te timoun oubyen lè Baky te bebe, Baky te gen lè konn adikte avèk chante nèg sa yo oubyen konn tande nèg sa yo oubyen swiv liy nèg sa yo. E gen lè se yon onè ke l ap ye pou Baky pou l ta sou yon trak avèk Fnè kontrèman avèk Mechanste ke Baky petèt ka pa twouve ki nan nivo l oubyen ki pa nan nivo yon nèg pou l ta reponn li sou yon trak byen ke n konnen Mechanste challenge li dènyèman la kote ke li mande l Si w vle wa fè repons dèyè trak sa ke m fè a. Donk se paralèl sa nap fè pou n di w kote ke nan lavi bagay yo e konsa yo ye dèfwa ke ou konn ap mande yon moun pou l fè yon travay pou ou pandan se tan travay ou mande pou moun nan pou l fè l pou ou a li pa li pa vle fè l pou ou men li menm li al eseye li gen yon lòt moun li menm lap mande pou l fè yon travay. Bon bòn chans ke Baky genyen Efner reponn li trè byen e nou mèt ret tann nan jou yo la oubyen m pa konnen nan kèlke mwa ankò. N ap jwenn yon albòm Efne, n ap jwenn yon trak Baky sou li. Oubyen nou ka jwenn yon jis yon pwodiksyon, oubyen jis yon trak Efne avèk Baky. Donk se yon bagay ki t ap vrèman bèl, yon nouvèl jenerasyon avèk yon ansyen ansyen rapè. Donk n ap di w yon gran mèsi a ou menm ki ap gade videyo sa oubyen ki sot gade videyo a, ki gade tout videyo a. N ap di w abòne chanèl la, envite zanmi w fè sa, pataje videyo sa tout kote pou lòt zanmi w kapab wè l. Tchaw!